Byenvini tout moun, s on plezi pou nou kapab rekwaze w sou plato sa yo, sou platfòm sa yo, YouTube, Facebook. Toujou Wadley Petit Couleur nan mikwo yo e se nou ki ap fè manèv teknik yo. Jodi a nou pral fè yon ti pale de pakou Wilson Isidor ki deja rejwenn seleksyon nasyonal lan ki dayè prepare Mondyal 2026 ansanm avèk nou, se vre ke l pat nan eliminatwa yo, men Wilson Isidor byen prezan, jodi an nou kapab rele Wilson Isidor Grenadye. Wilson Isidor se tout non misye, misye genyen nasyonalite fransè, nou ka pa fransèz, nou kapab di misye se ayisyen tou dayè nasyonalite spòtiv li se ayisyen e misye prezan ansanm avèk nou la pou al prepare mondyal sa. Wilson Isidor fèt yon 27 out 2000 a Reims, dirèkteman an Frans. Misye se yon foutbolè entènasyonal ayisyen ki jodi an ap evolye kòm etan avan-sante oubyen sa nou rele atakan dpwent lan oubyen atakan toukou. Anndan ekip Sunderland lan, li te jwe chanpyonchip ansanm avèk yo e palaswit li moute an premyè divizyon. Pou sezon sa a, misye make 7 gòl avèk ekip Sunderland lan nan Premier League lan. Se vre ke misye pèdi stati de titulè li, men sa pa retire anyen sou kalite Wilson Isidor. Fòk nou di w ke misye pote Nimewo 18 e avèk Sunderland e avèk seleksyon ayisyèn an misye pa chanje nimewo sa a. Petèt gon istwa kache dèyè dèyè nimewo sa a ki petèt devan pral genyen pou li devwale paske souvan fwa lè nou genyen jwò sa yo ki genyen 2 nimewo ke yo akomode ansanm avèk li oubyen 2 nimewo yo toujou kenbe keswa an klèb ou an seleksyon Yo souvan fwa gen yon istwa ki kache dèyè nimewo sa yo, petèt alavni na konnen pou ki rezon ke l renmen nimewo 18 sa, èske kèlke pa genyen yon rezon byen espesifik ki fè ke l renmen nimewo sa ki se nimewo 18 lan, se avè l lap jwe avèk seleksyon ayisyèn nan e se avèk li tou Li jwe nan klub sa ki se Sunderland. Wilson Isidor se yon nèg ki genyen yon tay 1 mèt 84 e misye kòmanse jwe pwofesyonèl an 2018. An 2018 se yon nèg ki gentan genyen plizyè ane de karyè pwofesyonèl. Se vre se pa poko gwo koze men se yon pakou ki enspire anpil, se yon pakou ki ase enteresan. Wilson Isidore pye fò misye se pye dwat, misye jwe kòm avansant e dèfwa kapab itilize kòm etan elye goch, pa moman li kapab toujou ale sou Kote dwat lan, men se pa yon pwen fò l ke li ye oubyen se pa yon pòs ke li genyen e de abitid li kapab fè gwo koze ladan l. Wilson Isidor, si n ap gade pakou Junior misye, se kan menm de 2007 a 2009 misye te fè l nan ekip SC Leroya e epi de 2009 a 2018 misye te nan ekip Stade Rennais an Frans. Malerezman misye pa t gentan Nan pakou junior sa a, fè gwo pakou e se 2 klèb sa yo, 2007, 2009 epi 2009, 2018 li te poze la, li t ap eseye fè ti koze tou piti. N ap kontinye avèk nouvèl yo sou Wilson Isidor. Fòk mwen di nou ke Wilson Isidor nan pakou seniò l lan, se deja plizyè klèb e se deja plizyè klèb e pa rapò avèk klèb sa yo, se eksperyans paske tout tan w ap Eksperimante lavi, gen de bagay ou pral pa fè ankò, gen de bagay wap fè, e gen de bagay tou ki ka ap vini tou kou e wap gentan konn kijan pou tanpere w fas avèk sitiyasyon sa a, e paske ou te, li te gon sitiyasyon similè. Pakou Senyè w misye. de 2018 a 2022 fòk mwen di nou ke la nou kòmanse wè yon Wilson Isidor ki kòm pwofesyonèl jan m te di l talè nan debi ti pale sa de Wilson Isidor se te yon nèg ki kòmanse jwe kòm pwofesyonèl depi an 2018 misye rejwenn AS Monaco kote l te dispite pratikman 12 match, malerezman li pa gen tan make gòl e nan menm ane 2022 sa yo ta pral prete misye e misye pa regle gwo koze, se te nan Nasyonal 1, misye pa regle gwo koze men se te pito yon eksperyans ki te bon pou li. Wilson Isidore 2019-2020 e mesye sa te jwe nan stad Lavalwa kote li dispite 13 match e make yon gòl Wilson Isidore 2020, 2021 te jwe nan ekip Bastia Bougou an e kote l te dispite ototal 29 match e make 16 gòl. Se tout sa yo se pakou e se pakou pwofesyonèl menm si se pa gwo koze an Ewop men e se enteresan paske chak ekip, chak antrenè ba ou yon bagay anplis e pèmèt ke w dekouvri yon kapasite anplis Pou w idantifye tèt ou epi wè kiyès ke w ye egzakteman. Donk, se yon Wilson Isidore ki jiska prezan rete enteresan. Dayè si w gade 2 premye klèb li yo kòm pwofesyonèl, avèk AS Monaco se vre se 12 match men li pa t rive make gòl. Avèk ekip Stade Lavallois a se ankò 13 match, yon grenn gòl. Epoutan, avèk Bastia a li make 16 gòl pou 29 match ke l dispite. Misye pral fè yon ti kout tou nan Lokomotiv sezon 2000 ann di 2022 pou rive 2023, Lokomotiv Moskou kote l dispite 42 match e make 19 gòl. Se toujou Wilson Isidor sa a ki ap grandi, ki ap pran eksperyans. Wilson Isidor 2023, 2024 Zenit Sen Pitèsboug. kote l dispite 26 match e make 4 gòl, nou ka di nan kantite gòl lan misye rogrese men tout ekip sa yo genyen yon tan dadaptasyon, gon tan pou rive adapte w avèk chema a, gon tan pou rive dekole reyèlman sou 2 pwen paske chak ekip yo gon fason yo jwe, chak antrenè menm gen yon fason. Li dikte jwèt pa l lan e w oblije, kòm pwofesyonèl, akomode w e bay rezilta osi rapid. E sa fè w rele w jwè pwofesyonèl, w pa amatè ankò. Fòk ou adapte w rapid. Wilson Isidore pral fè yon ti kout tou nan vrèman Sunderland 2024-2025. Kote li make 30 gòl nan nasyonal lan, ann di li jwe 30 match make 12 gòl e misye rive monte nan premyè lig la avèk Sunderland. Sezon sa, misye livre yon batay enteresan, li make 7 gòl avèk ekip vrèman. Sunderland la. E se nan Sunderland sa a tou nou rive mete men sou li pou l vin jwe pou nou. Avan sa, Wilson Isidore kontrèman avèk Dominique ke nou deja pale sou li, Dominique pa t gen chans jwe nan okenn seleksyon avan l vin jwe pou nou isit lan la, isit an Ayiti. Nan kategori jèn tankou nou ka pale tou de Bellegarde ki te jwe avèk ekip jèn yo. Men se te diferan oubyen se konplètman diferan pou yon nèg tankou Wilson Isidor. Wilson Isidor, li te gen chans jwe nan seleksyon mwen de 17 an La Frans lan kote l dispite 6 match, malerezman l pa t make gòl. La nou remonte an 2017, 2018, sezon 2017, 2018 li jwe avèk

La se te nan mwen de 20 tan, li rive kanmenm jwe 2 match, malerezman li pat make gòl e Wilson Isidor fè yon vòl de fas, li pa gen tan entegre ekip premyè seleksyon Lafrans lan, li rejwenn seleksyon ayisyèn nan kote li deja dispite 3 match e make 2 gòl, yon gòl kontre Island ki te pèmèt ke nou sove yon nul 1 a 1 e yon gòl la kontr Perou e malerezman pat gentan make pou nou kontr Nouvèl Zeland. Se yon Wilson Isidor donk yon pakou ki ase enteresan, ki ase rich, ki kapab enspire anpil moun e dèfwa nan tout ekip sa yo nap diw la se pa de transfè ki fèt men se de peryòd de prè ke misye ale epi li akimile eksperyans yo vini la jodi an vin ban nou Wilson Isidor sa ke n gen la ke n kapab taye banda ansanm avèk li. O total, fòk mwen di nou ke Wilson Isidor li genyen yon bagatèl de 75 gòl nan tout karyè li. A 25 an, se pa si mal ke sa, li genyen 61 gòl an klèb, 14 gòl an seleksyon, don ladan yo li genyen 2 avèk seleksyon ayisyèn nan. Misye apèn kòmanse, se pratikman 3 match, nou pa t wè l kontre. Nou pat wèl kontre Tunizi, match yo te tonbe 1 zero, nou wèl kontre Islande, janm sot dil talè an ki ban nou viktwa 1 zero an, e ann di match nul lan, epi kontre Sunderland se vre ke ann di kontre Nouvèl Zeland li pat make gòl men te sòti son match pito enteresan, E kontre la seleksyon peruvyèn, nan sezyèm minit de je, pas de Don Didson, misye ta pral rive file balon an antre nan filè, pèmèt nou mennen 1 zero jiska katreventyèm minit de je. Donk se Wilson Isidor sa ke nou genyen, ke nou pral kapab taye banda ansanm avèk li epi fè plis koze. Chak jou pi plis, nou espere ke nou kapab fè plis koze. An nou pase nan kòmantè yo non nou konnen ke m pa prale m pa fè koze a san nou banm salwe black loulout ki konekte misye di wilson isidor gon bèl wotè m salwe vye zanmi mwen junior saint louis poukwa pa james legim ki li menm konekte claude vilaire ki branche nou la depi repiblik dominikèn mesye sa yo ki toujou konekte tribune sport ki toujou akonpanye nou nan travay sa san n pa bliye salwe osnel O Milus ki li menm konekte. An nou kontinye avanse avèk ti koze n ap gen pou nou pale sou Wilson Isidor. Fò mwen di nou ke Wilson Isidor te gen chans genyen kòm antrenè Thierry Henry nan ekip AS Monaco an. E msye la nou apre depa Roche, ebyen msye li menm li te gen chans genyen kòm antrenè Thierry Henry epi. nou kapab avanse pi devan pou nou di w ke misye jwe avèk Bastia nan sezon 2020-2021 an, se te kòm, m ta ka byen di, kòm se te an prè, se pa kòm si de kontra ke l te genyen, se de peryòd de prè pou Wilson Isidore ki li menm kontinye ap make lespri. Donk, an nou rapid vit fon ti pale de jwè sa a, aprè ti pale sa yo, kote li fèt, epi kèk klèb ke l pase deja, kèk klèb ke l make gòl avèk yo, de klèb tou pa make gòl. Nou kapab mansyone tou AS Monaco ke l pa make gòl malerezman, men se yon Wilson Isidore ki kontinye ap grandi. Jodi an si nou ap pale de jwè ki rive jwenn seleksyon nasyonal la e ki anonse de karyè enteresan, Rolson Isidor an fè pati. Menm jan nou pale pou Danley, bon an pa di Danley depi Firens Bellegarde, Dominique Simon jodi an, nou pale pou Josue Casimir, pale pou Providence, nou kapab gade Yacine tou. Duc lakwa e pou gen e poukwa pa yon nèg tankou e Martin Experians mesye sa yo rive jwenn seleksyon nasyonal lan yo gon karyè ki anonse enteresan e non sèlman yo pral genyen yon sèten abitid ansanm nan seleksyon an ki pral pèmèt ke yo youn kapab e pral vin konplis lòt nan seleksyon an mwen panse ke Wilson Isidore Misye genyen yon karyè ki anonse enteresan, se 25 an, l ap evolye nan youn nan meyè chanpyona yo, l ap kontinye pran eksperyans, eksperyans li an pral sèvi nou, sa fè mwen panse ke nou ta dwe kòmanse ap panse avèk de ajisteman ki pral pèmèt ke nou debouche sou de lòt bagay, ki pral pèmèt ke nou debouche sou de lòt altènativ Pou pèmèt ke eksperyans Wilson Isidore lan li pataje l avèk de jèn ki petèt sòti an Ayiti oubyen ki manke eksperyans. E la a nou pral gen yon seleksyon ki pare pou fè gwo koze. Mwen kwè ke Wilson Isidore, m pa di l pral rive bat rekò Duquesne Tinazon an osi rapid e poukwa pa Manno Sanon, Men Wilson Isidore jan misye start lan la, jan misye demare an, se yon Wilson Isidore ki petèt ap make yon 21 ou 31 de but avèk seleksyon ayisyèn nan. Pou nou pa egzajere, tankou Frantzy Pierrot se 54 match, 34 gòl, Nazon se prè de 44 gòl, Manno Sanon se 47 gòl. Donk se 2 chif ki pa gwo vre men ki gen yon long parcours tou. Paske Nazon se pratikman 10 ans 10 a 12 ans donk pakou an li enteresan se deja 3 match nap tann kisa Isidor pral ba nou ki pi enteresan toujou l'avenir est interessant youn nan bagay mwen remake oubyen youn nan fè m ta ka pale de Wilson Isidor se atitid misye. Eeuhh wi avan misye potko jwenn seleksyon ayisyèn nan se te yon nèg ki te konn floke drapo a e avèk Sunderland lè li ranpòte tit mare drapo a sou li li pat fèl avèk seleksyon fransèz lan sa se yon fòm de sinyal li te ye tou E si nou kapab gade l sou ang sa tou, se te yon fòm de sinyal ki fè konprann ke, a, mwen m'enterese a lide, si w enterese avèk mwen, ok, mwen, mwen enterese a lide de reprezante Ayiti, paske m gen rasin mwen, nou gen yon patenans ki enteresan. Wilson Isidore vini kòm yon vrè pwofesyonèl, e m panse sa ban nou yon lòt seleksyon nasyonal, rive. Wilson Isidore, pa paske li vini monte, li vin diferan pa rapò avèk lòt yo, men eksperyans li pote yon lòt touch. Dominique, se vre se poko anpil match, men misye gentan pote koze pa l tou. Epi Bellegarde, nou gen yon lòt mantalite, yon lòt fason de le faire. E mwen panse ke onètman ke seleksyon an li pral genyen pou l briye pi lwen toujou. avèk nouvo veni sa yo, gen lòt bagay nou pral fè, gen lòt bagay ki pral osi spektakulè ke jamè. Gon bagay ankò m ap mande nou, e ti sèvis la m mande l deja pou Corventina, m ap remande l pou Wilson Isidor. Ki sèvis ke li ye? Nou pa gon près ki fò. Menm jan avèk laprès anglèz, menm jan avèk laprès ann Espay, laprès fransèz, nou pa gon près ki fò nan nivo sa a. M bezwen tout Gonadye nèt an jeneral mete yo disponib pou chak grenn aktè ke nou genyen, pou chak grenn atlèt ke nou genyen, Pou nou kapab fon feso pou nou ankouraje plis toujou. M te fon apwòch lè m tap pale de pako Vendina, m pral gen menm apwòch sa a ou byen yon ti kras pi dirèk toujou konparativman avèk apwòch ke nou te genyen avèk lè nou tap pale de Corventina a ki sòti an Ayiti e nou konsyan ke près lan pa osi fò ke jamè. Dayò nou tout tou e pa anpil nan nou ki sipòte. Fò m di sa klè. Men. Sa ki enteresan se ke lè nou di nou avèk yon moun, nou avèk li tout bon. Lè nou deside pou sipòte, nou sipòte tout bon. Donk sa vin fè ke genyen anpil chans pou nou kapab rive, pou nou kapab rive. mete yon lòt touch atravè soso medya yo. Anpil nan nou konnen ke soso medya yo jodi a se yon fòm, m ta ka di yon rantre ekonomik li ye pou anpil moun. E klèb yo, yo fè pwomosyon tou atravè de sa. Lè genyen yon piblikasyon ki fèt, swa genyen Corventina, kòm n ap pale de Isidor, mwen te kontan wè fason nou te debake sou piblikasyon ke Wilson Isidor te fè sou sosyo medya l yo. E mwen te kontan wè kijan nou te debake tou sou piblikasyon ke Sunderland li menm li te fè pou anonse ofisyèlman ke Rosson Isidore est un Grenadye. M te kontan sa. E sa te pèmèt avèk Sunderland, m kwè 2 jou pli ta ou 1 jou pli ta, reposte Wilson Isidore. Paske, ban m di nou yon bagay, oubyen ban m atire atansyon nou sou sa, lè w genyen jan de aktè e jan de chan sa yo, tankou Baltimore, li manke itilize imaj Ricardo a 2. Wi, li manke itilize imaj Ricardo a 2, paske Ricardo a 2 jodi an genyen, genyen tout. plizyè nasyon pa rapò avèk pakou ke l genyen ki ap swiv li sou so medya yo ki ka bay Baltimore yon lòt pòte entènasyonal ki te gendwa pèmèt ke nou debouche sou de lòt sa se yon emisyon apa ke l ta dwe ye men m fè ti parantèz la sou ka Ricardo a di a men mwen di w ke Sunderland pwofite de moman ke nou menm nou nou ape nou ape bay lanmou an pou li benefisye de la pou pou de sa pou li vann sponsor l yo tou paske jeneralman lè w genyen yon vedèt Real Madrid poukisa l bezwen gen yon idantite poukisa yon klèb tankou Violette jodi an ap itilize imaj Roudensky pou l kontinye pwomouvè sou sosyo medya l yo, se paske li non sèlman gon sponsò atravè imaj Roudensky ke l ap vann, epi l ap vann klèb lan tou. Donk se youn nan meyè mwayen pou nou menm tou nou montre ke nou dwe kontinye wè Wilson Isidore k ap poste toutan. Sa vle di lè Sunderland wè ke l poste x oubyen y An nou pran egzanp li fè 14 20 mil like epi a la minit li pran du tan poul poste on nèg tankou Wilson Isidor li wè se 40 50 60 70 80 mil like konbyen mil pataj konbyen mil kòmantè kap di Grenadye alaso moun kap lage drapo peyi an kap kite de mesaj pozitif pou Isidor Li pral otomatikman pèmèt avèk moun k ap jere sosyo medya Sunderland la pou l poste Wilson Isidor pi souvan. Paske la genyen gen lajan k ap antre, genyen posibilite pou yo itilize imaj Wilson Isidor kòm vizaj klèb lan ki pral bay Wilson Isidor tou yon lòt maj de manèv tou pou rantre plis lajan. E ki di plis lajan, sa ka rive ke Wilson Isidor li deside an ta ka di ke Cristiano konn fè sa on match ki pral jwe epi apre match bèl anbyans epi li deside byen ke moun yo pat nan nesesite on Rolex oubyen on iPhone epi yo deside distribiye fon distribisyon konsa donk sa ki ka pèmèt ke amonizasyon toujou rete nan gwoup lan sa ki ka pèmèt ke mesye yo toujou rete trè konekte antre yo. E sa se yon pòt de sòti ke l ye pou nou. E tou li ap pèmèt ke drapo wouj e ble an li kontinye flote a lechèl entènasyonal. E sa fè m mande nou sa a, e nan jou k ap vini yo n ap jwenn anpil. emisyon ou byen anpil live ki fèt nan fòma sa a, kèlkeswa kote, keswa yo te poste Don Didson, Danley, kèlkeswa kote nou gen yon aktè nou ki, yon atlèt nou ki poste sou soso medya yo pa rapò avèk klèb kote l ap evolye an, ata nou nan avyon nou live konsa, epi yon sèl objetif se file. Al mete lanmou an. Lage yon ti kè, yon ti like, yon ti kòmantè. Li pap gentan fè w pa pa entèl ankò. Ou konprann? E se kontinye bouste konsa, bouste chak aktè nou yo. E dayè Wilson Isidore nan match kontre Nouvèl Zeland lan, misye pale, misye di ke Li jwe nan plizyè stad, plizyè match. Dayè se yon nèg kap jwe kontre City, kontre Arsenal nan youn nan pi gwo chanpyona yo. Msye di se premye fwa li viv anbyans sa. Anbyans la te sipè elektrik. Donk se pou m di w ke nou gon enpak nou fè. lanmou, mesaj yo, kòmantè yo, pataj yo. Mèt la, yo, yo vle di anpil bagay pou aktè nou yo, pou atlèt nou yo. Kidonk li enpòtan pou nou kapab kontinye kontribiye nan pèmèt ke genyen de lòt moun ki poko deside vin jwe pou Ayiti. konprann nesesite pou yo vin reprezante peyi an valableman, e konprann kantite lanmou tou nou kapab ba yo, e kantite limyè ke yo kapab genyen pa rapò avèk lanmou ke nap ba yo e atravè chak piblikasyon ke yo fè sou so medya yo, atravè chak jès ki kapab defini oubyen montre lanmou oubyen apresyasyon ke n genyen pou yon sèten jwè. Mwen m panse ke nou pral benefisye de yon talan ki ap enteresan. M swete ke nou, moun ki poko follow Isidor yo follow l, ke swa sou, bon, mwen m pa twò itilize Instagram dènye tan sa yo, men sou sou Instagram m fè sa, TikTok m fè sa, e se menm jan tou TikTok dènye tan sa m pa pibliye emisyon. paske m gen difikilte ke m ap simonte bò kote pa mwen. Epi sou Facebook fè menm bagay la, follow Wilson Isidore epi n ap fè l ansanm. Nou konprann, chak piblikasyon ki fèt kèlkeswa kote l fèt lan depi se nan bon sans lan l fèt, ann fè ansòt ke nou. nou bouste yo, an n fè an sòt ke nou kontribiye pou ke talan sa yo kontinye rete briye epi fè yo santi ke nou la, Grenadye Alaso se slogan an oubyen se mo pou n di an, se mo dankourajman depi n tande l nou rete bouste. Grenadye Alaso sa ki mouri n ap vanje yo. Ban mwen atire atansyon nou sou sa a,

Klòch notifikasyon pou kapab rete konekte ansanm avèk zanmi w Wadley Pitikoul lan se deja yon bon bagay pou nou kapab avanse pi devan pi devan an nou pouse non an nou pouse pi devan ok an nou pouse pi devan banm tann nou se deja 198 match pou Wilson Zidon an klèb. 51 gòl e se kanmenm yon Wilson Isidor ki ase enteresan. Mwen te sot ba nou deja pou nivo seleksyon, se pa si mal ke sa. Pou notre Wilson Isidor, Izi Isidor, wala, li la. Mèsi tout moun, mwen te kontan pou m te rantre lakay ou, pou m te fè ti pale ansanm avèk ou sou Wilson Isidor. Epi fon ti parantèz gade kèk bagay ki enteresan ke nou menm nou dwe kontribiye pou avansman travay sa tou epi nou ap fèl ansanm paske san sipò ou ou ale piti koulè pèsonèlman pap kapab grandi menm si nou ta toujou ap fè sakrifis yo lap ekstrèmman difisil men avèk pataj ou like ou komantè ou yo nou prale pi lwen. Demen si Dye vle m panse nap gen pou n fon yon ti wout kanmenm, m pa konnen, e nap fon yon wout, m pa konn ki wout nap fè. Mwen ankouraje ou menm ki poko swiv nou swa sou Facebook fè li, swa sou YouTube fè li, pou nou kapab kontinye rete konekte, pou nou kapab kontinye rete nan wout dwat lan, san nou pa deranje pèsonn, epi nap kreye ti espas pa nou an, e fanmi pa nou an ap kontinye grandi, piske fanmi an egziste deja, donk si li egziste deja. An nou kontinye kwase epi miltipliye sou YouTube lan. Miltiplikasyon fòk li fèt sou Facebook lan. Pou nou kapab grandi ansanm. Yo souvan rele mwa de piti koul lan e se te vreman yon plezi pou mwen te pote pou nou emisyon Tribune Sport ou byen Tribune 26. Lide se kontinye rete akwoche ansanm avèk ou, kontinye rete kote w, akonpanye w. pou nou kapab ale pi devan. Mèsi tout moun, n ap rekwaze aswè a a 9 è pou yon lòt sòti Tribune Sport. Mèsi e remèsi le fè ke w te la, w ap tande nou, w te pataje l, ou te like li. Nou chape poul nou.